Bonjou e byenvini nan videyo sila. Nou pral prezante ou pwogram lwa sou politik anviwònman Massachusetts la oswa pwogram MIPA pou Commonwealth Massachusetts la. Pwogram MIPA a bay opòtinite enpòtan pou piblik la ka patisipe nan revizyon pwojè piblik ak prive ki pwopoze nan Commonwealth la.

Mèsi paske ou enterese nan videyo sa a. Prezantasyon sa a te fèt orijinalman pa Tory Kemp, ki se Sekretè Asistan nan Biwo Egzekitif pou Enèji ak Zafè Anviwònman an epi Direktè Biwo MIPA a. Videyo ki entèprete sa a te fèt pou bay aksè ak kontni edikatif nan Biwo MIPA a Pou moun ki gen bezwen èd ak aksè langaj. Biwo MIPA a kontan akeyi enterè ou genyen pou videyo sa a epi nou kontan ou la. Jan mwen te mansyone deja a, videyo sa a ap kouvri prensip debaz pwogram MIPA a. Kisa pwogram MIPA a ye? Ki lè yon revizyon MIPA obligatwa, epi ki sa k ap dewoule pandan pwosesis revizyon an? M ap pale tou de kèk egzijans espesifik sou jistis anviwònmantal ki te ajoute nan pwosesis revizyon MIPA a apati de janvye 2022. Pwogram MIPA a baze sou yon pwogram federal ki rele NEPA, oswa Lwa sou Politik Nasyonal Anviwònmantal la. Yo te kreye lwa sa yo nan kòmansman lane 1970 yo pou yo te ka asire ke enpak anviwònmantal pwojè yo y ap analize yo avan yo apwouve yo. Genyen anviwon 16 lòt eta ki gen pwogram ki sanble menm jan ansanm avèk li. Yo souvan rele yo mini NEPA. Genyen twa prensip kle nan pwogram NEPA a. Premyeman, li asire ke genyen yon revizyon anviwònmantal ki fèt byen avan yo apwouve yon pwojè, epi Pandan lòt pwojè altènatif yo, yo kapab toujou konsidere yo epi adopte yo. Revizyon MIPA a, li fèt pou l elaji, epi, majorite fwa, y ap anglobe tout enpak anviwònmantal ki ka gen enpak ak pwojè a. Epi, finalman, Patisipasyon piblik la, li enpòtan enpòtan anpil. Epi li pa vle garanti ke gen opòtinite reyèl pou piblik la li menm li revize pwojè yo. Jan mwen te deja mansyone an, nou te prepare yon lòt videyo ki eksplike fason piblik la li menm li ka patisipe nan revizyon MIPA Epi w ap jwenn li disponib sou yon videyo pou kont pa li sou sit wèb MIPA a. Objektif MIPA a defini pa règleman oubyen lwa an pou kont li menm. Mwen pral abòde kèk aspè kle avè w. Premyeman, revizyon MIPA a li menm Li pèmèt yon revizyon fèt sou enpak anviwònmantal la epi li mande pou pwojè yo eseye evite osinon diminye domaj anviwònmantal yo. Jan mwen te deja di la, patisipasyon piblik la se yon eleman kle epi MEPA ap chèche asire opòtinite ki enpòtan pou patisipasyon piblik la pou l ka asire ke piblik la patisipe nan desizyon gouvènmantal ki ka afekte anviwònman an epi finalman Mepa ap chèche kowòdone revizyon ajans lan. Kòm mwen pral dekri plis nan pwochen paj yo, biwo Mepa a limenm li pa dirèkteman apwouve oswa refize yon pwojè. Sepandan, Paske ka genyen plizyè ajans ki gen plizyè fòm apwobansyon oswa pèmi otorizasyon. Pwosesis revizyon MEPA a, li bay opòtinite pou kowòdone revizyon ajans ki enplike yo. Enfòmasyon ki rasanble pandan pwosesis MEPA a yo pral enfòme aksyon ajans sa yo pral pran. Kilè yon revizyon MEPA obligatwa? Gen de kondisyon ki nesesè pou yon pwojè sibi pwosesis revizyon MEPA. Premyeman, jan mwen te mansyone a, yon ajans mande kèk fòm aksyon, majorite fwa, se ap yon ajans leta. Sepandan, genyen sèten otorite minisipal, tankou otorite redevlopman an oswa otorite lojman, ki kapab kalifye tou kòm ajans pa anba MEPA. Fòm aksyon ajans ki mande pou satisfè revizyon an sa a li varye, men yo ka enkli ajans lan dirèkteman pou l antreprann yon pwojè kòm pwopozisyon pwojè a Oswa, yo ka enkli tou divès fòm apwobasyon oswa pèmi nan men ajans yo ki te egzije pou pwojè yo pwopoze pa twazyèm pati yo epi yo ta ka enkli tou finansman ak transfè tè tankou sèvitid oswa yon frè pou transfè a ka obligatwa.

Etabli sèten nivo enpak anviwònman an yo refere yo kòm pa pòt revizyon ki tou dikte si pwojè a mande pou revize. Pa pòt revizyon sa yo òganize an plizyè kategori enpak anviwònmantal e yo enkli tè, espas ki ra,

Kilè yon revizyon MEPA obligatwa? Gen de kondisyon ki nesesè pou yon pwojè sibi pwosesis revizyon MEPA. Premyeman, jan mwen te mansyone a, yon ajans mande kèk fòm aksyon, majorite fwa, se ap yon ajans leta. Sepandan, genyen sèten otorite minisipal, tankou otorite redevlopman an oswa otorite lojman, ki kapab kalifye tou kòm ajans pa anba MEPA. Fòm aksyon ajans ki mande pou satisfè revizyon an sa a li varye, men yo ka enkli ajans lan dirèkteman pou l antreprann yon pwojè kòm pwopozisyon pwojè a Oswa, yo ka enkli tou divès fòm apwobasyon oswa pèmi nan men ajans yo ki te egzije pou pwojè yo pwopoze pa twazyèm pati yo epi yo ta ka enkli tou finansman ak transfè tè tankou sèvitid oswa yon frè pou transfè a ka obligatwa.

Etabli sèten nivo enpak anviwònman an yo refere yo kòm pa pòt revizyon ki tou dikte si pwojè a mande pou revize. Pa pòt revizyon sa yo òganize an plizyè kategori enpak anviwònmantal e yo enkli tè, espas ki ra,

Se konsa, nan paj sa a nou te ofri plis yon deskripsyon imaj sou fòm yon tablo ki ale sou yon fason ki baze de etap pa etap ki te pase pandan pwosesis revizyon BEPA a. Jan mwen te endike a, tout nouvo pwojè ki depoze ak MEPA ap gen pou ranpli yon fòm ENF sa a ki sibi yon peryòd kòmantè 20 jou ak desizyon yo bay nan 10 jou apre sa. Nan fen revizyon ENF la, Sekretè EEA a ap detèmine si yon EIR obligatwa. Nan pifò ka yo, sa a pral depann de 2 faktè kle,

tout pwojè MEPA a epi li di si ou dwe ranpli yon ENF. Sepandan, pi wo nivo enpak anviwònman yo, yo kouvri pa sa yo rele pa pòt obligatwa EIR. Yon egzanp, sa a ta dwe 10 kawo tè nan zòn ki enpèmeyab oswa 50 kawo tè nan tout chanjman tè yo.

tou pre popilasyon jistis anviwònman. Swa yon mil oswa senk mil se pwojè ki afekte kalite lè a epi si youn nan faktè sa yo satisfè. Lè sa a revizyon EIR la li vin obligatwa. Sa vle di, si pa gen okenn nan faktè sa yo ki enplike nan pwojè a, nan pifò ka yo, revizyon MEPA ap fini nan fen pwosesis revizyon ENF la. Sepandan, Sekretè EEA a toujou kenbe diskresyon pou kòmande yon EIR diskresyonè. Men, si papòt obligatwa EIR la, si yo depase, oswa si pwojè a pwopoze nan yon distans youn oswa senk kilomèt de distans a popilasyon jistis anviwònman an, lè sa a, kounye a, li se yon revizyon obligatwa pou moun EIR

Sepandan, si tout kondisyon yo yo satisfè, lè sa a, y ap bay yon sètifika final ak pwojè a. Epi, y ap kontinye ak pwochen etap apwobasyon yo. Jan m te deja endike anlè a, biwo MEPA a pa finalman apwouve oswa refize yon pwojè, epi Konsa, konklizyon revizyon MEPA a pa endike apwobasyon pou pwojè a. Li ale nan pwochen etap yo, kote lòt ajans ki gen otorite apwobasyon final la pral bay desizyon final yo. Jan m te deja mansyone a, lejislasyon an te pase nan lane 2021. Kounye a, sa a enpoze nouvo egzijans ki gen rapò ak jistis anviwònmantal ki te antre an vigè apati de premye janvye 2022. Kondisyon prensipal la se egzijans obligatwa EIR la. Mwen te deja dekri sa. Sepandan, lejislasyon klima a ki rele Climate Road Map Act, ki tradui kòm Lwa sou Klima Kat Jewografik Wout yo, te ajoute nouvo kondisyon ki gen rapò ak patisipasyon piblik la epi li endike si yon popilasyon nan jistis anviwònman an manke abil nan lang anglè a, an patikilye lè sa a mezi adisyonèl yo ta dwe pran pou amelyore opòtinite pou patisipasyon piblik la. Lwa a te mande Sekretè EEA a pou l bay konsèy sou lòt metòd obligatwa yo. Apre sa, mwen pral remake anba règleman MIPA a Egzijans sansibilizasyon sa a te elaji pou egzije yon nouvo minimòm aktivite sansibilizasyon ak angajman piblik la pou pifò pwojè yo pwopoze tou pre popilasyon jistis anviwònman an. Epi, jan m te deja di a, zòn jewografik deziyen an se omwen yon kilomèt alantou fwontyè pwojè a Si popilasyon jistis anviwònman yo si yo te sitiye nan yon rejyon sa a. Sepandan, si pwojè a afekte kalite lè a epi sa defini nan règleman MEPA a lè sa a, zòn jewografik sa a ogmante a 5 kilomèt. Donk, sa konkli pati debaz yo sou pwosesis MEPA. Nan dènye paj sa a, nou te ofri tou kèk estatistik sou pwojè ki moutre kalite ak kantite pwojè yo te depoze nan MEPA. Depi egzijans jistis anviwònman an te antre an vigè an 2022, Jan sa mansyone nan pati pa anba nan paj la, nan peryòd ant premye janvye 2022 ak fen lane 2024, yon total de 410 nouvo pwojè te ale ak MEPA, plis pase 50 pousan fichye pwopoze tou prè pou popilasyon jistis anviwònmantal la, epi yo asijè a nouvo pwotokòl ak règleman jistis anviwònman an ke mwen te dekri pi bonè, sa a ki enkli yon egzijans EIR obligatwa. Konsistan ak pratik ki sot pase yo, kategori ki pi wo nan pi gwo kantite fichye yo nan kategori nan byen imobilye, sa a ki enkli pwojè komèsyal ak rezidansyal yo. Sepandan, enfrastrikti enèji ak yon ogmantasyon sou yon pakèt restorasyon ak fleksibilite klima pwojè yo tou depoze yon nan MEPA. Donk, sa konkli prezantasyon debaz yo nan pwosesis revizyon MEPA a.